Menm si anpil moun par la suite pral gen pwoblèm avèk ti chèltè yo, men nan moman yo te rive a yo te konstitiye yon repons pou yon pwoblèm ki te poze avèk tranbleman de tè a nan. Yo pi konfòtab ke tant yo, ke bach yo, epi yo lejèman pi entèresan ke anba tant lan, men tou yo bay gouvèneman epi aktè entènasyono yo, Tan pou yo panse pwogram lojman pèmanan. Lòt pwoblèm tou, lòt kesyon ki enteresan avèk ti chèltè yo, se ke nan moman yo te fèt lan,

Nan kesyon distribisyon ti chèltè, te gen anpil pwoblèm aktè yo t ap konfwonte. Youn nan pwoblèm nan, diferan entèvenan yo sot abòde l la, se kesyon fonsye an. Gen yon veritab pwoblèm, kesyon fonsye a ann Ayiti se yon veritab dezòd. Pa gen sistèm kadas, ou ka rive. Ou jwenn yon tè gen de twa mèt, e ong yo te konfwonte ak pwoblèm sa anpil. Lè yo vle fè yon abri tranzitwa pou yon moun, twa moun prezante avèk pyès jistifikatif ki di sa se tè yo. Sa se yon veritab pwoblèm te reprezante nan enplemantasyon sa yo. Lòt aspè ki te poze nan distribisyon shelter yo, se trafik. Te gen yon veritab trafik nan sans ke gen moun ki jwenn de twa, gen moun ki jwenn, pa egzanp gen fi ki jwenn se sa yo genyen yo bay, bon sa yo gen nou konprann, men tou gen se moun pa, m gen pa moun pa m li fè m jwenn epi konsa. A tèl pwen m te rive yon lè gen ti chèltè pou lwe, poutan gen moun ki nan bezwen ki pa t jwenn. Sa a ki te reprezante yon veritab pwoblèm nan enplemantasyon sa. Sa ki enteresan kounye a, se senkan apre ou byen twazan apre enplemantasyon pwojè sa, paske fò m raple nou, dire vi yon ti chèltè se twazan nòmalman. Twazan apre, anpil moun ap mande tèt yo kisa ki ap fèt avè yo. Mwen te pale avèk yon responsab nan oim, li di menm li menm tou li ta renmen konnen kisa gouvèneman an fè avè yo. Paske kounya la nou sanse nan faz rekonstriksyon ant antre giyimè, menm si nou toujou nan urjans ki poko janm fini. Souvan ankèt mwen mennen Pa vrèman gen yon plan ki di men sa ki pral fè avèk moun nan ti chèltè yo. Menm si nou konnen tou, nou konprann tou, gen anpil nan ti chèltè yo ki rive entegre yo nan kominote an, bon, yo plizoumwen aksepte men e pa tout ki rive fè l. A tèl pwen ke gen plis pase 6,000 famiy k ap viv nan ti chèltè anba tant, non, nan ti chèltè nan kan yo. Donk pa gen okenn pwogram relokalizasyon pou moun sa yo. E pwoblèm ki poze la tou se kesyon moun sa yo ekspoze a risk ekspilsyon fòse. Daprè nou menm, rezon ki eksplike pwoblèm ki vin poze avèk transisyonal shelter yo se ke yo te enplemante nan yon moman kote te gen te gen difikilte pou konnen kiyès k ap dirije peyi an vrèman. Lè sa te gen seyerasyon bò, te gen gouvèneman, youn pa t fin antann ak lòt, pa t gen moun ki konnen kiyès pou yo wè, kiyès yo pa t wè. Sa ki fè ke kominote entènasyonal la oubyen ong entènasyonal yo, yo te enplemante pwojè yo pou kont yo. Avèk apui aktè loko yo, pa egzanp, Azèk, Kazèk, Pandan ke gouvèneman an, gouvèneman lokal lan oubyen an tèt yo pat vrèman enplike. Lòt pwoblèm tou nou remake se ke enplemantasyon pwogram ti chèltè yo pat fèt nan yon vizyon global ki di nan konbyen, nan 3 lane men sa ki ap fèt. Men sa nou gen an tèm de vizyon, kisa n ap fè avè yo, kisa nou gen an pèspektiv pou yo. Men tou yo te rezon ki eksplike sa se paske ong yo nan moman sa mwen kwè yo te resevwa 99 pousan èd entènasyonal la kidonk yo te vin reprezante leta dan leta paske yo te gen plis kòb ke leta e leta plizyè mwa aprè tranbleman de tè a te anba te anba de kont toujou.

Se anpil. Yo ou imajine pa egzanp mòn mòn akabou se 50 milyon yo fè yo gen pwojè pou fè 3 mil donk te gen anpil bagay ki te ka fèt avè l. Lòt bagay yo remake ankò se abitasyon sa yo yo Yo difisil pou transfòme yo. Epi, nan moman sa a tou, gen moun ki te di, èske se, èske vrèman se apati de yon abri tranzitwa ou pral gen yon abri pèmanan? On transit vers quoi? Se kesyon sa yo te mande tèt yo vrèman. Lòt pwoblèm ki reprezante avèk abri sa yo, Yo kòmanse pouri, bwa yo kòmanse pouri, yo pa ka kenbe, tòl yo kòmanse fayi, epi genyen nan bwa yo ki fè bèt tou, ki pwodui bèt. Sa ki eksplike nesesite pou gen, pou yo panse sou yon pwojè oubyen yon plan ki di kisa yo fè ak moun sa yo, kisa yo pap fè avè yo. Nan plizyè kan m te vizite, A fòs ke moun yo gen enpresyon leta bliye yo, moun ki anba abri tranzitwa yo, yo gen enpresyon leta bliye yo, gen moun ki kòmanse transfòme abri yo an deyò donk dèyè do leta an efè. Gen moun ki kòmanse fè l. Gen moun ki kòmanse demele yo, yo wè bon kòm leta bliye yo menm y ap degaje yo jan yo vle. Sa ki ka vin reprezante yon gwo pwoblèm si n ap konsidere yon vizyon urbanistik ki ale nan sans rekonstriksyon peyi an. Men tou, nou panse, lè n konsidere plizyè kan abri tranzitwa, bon, souvan rekòmandasyon m te ka fè, oubyen sa m panse ki te ka enteresan, se.

Yo nan zòn ki fè fas avèk, ki vilnerab oubyen ki nan zòn ki a risk, yo te ka deplase yo, men deplase yo pou mete yo ki kote. E tou mwen rete kwè li enpòtan pou gen yon refleksyon ki fèt otou de kesyon abri tranzitwa nan peyi an. Sinon,

Lojman sa yo, yo nan diferan pwojè. Pa egzanp, gen yon pwojè ki rele 400 nan 100, ki se 400 kay yo te vize konstwi an 100 jou. Bon, gen yon lòt pwojè ki rele pwojè fa gouvèneman an renmen anpil, se Mònakabri, Vilaj Limàn Kazimyàn. Gen pwojè tou Expo Habitat. ki se yon ekspozisyon 75 lojman ke administrasyon Martelly la, Martelly epi minis, premye minis avan te fè, e gen yon lòt pwojè gouvèneman erite ki se kay Venezuela yo. Diferan pwojè sa yo, bon, yo enteresan vrèman, men gen anpil dout sou kalite moun ki resevwa kay sa yo. Pa egzanp, 400 kay gouvèneman te fè avèk apui bid, kay sa yo, swivan ankèt nou mennen, moun ki ladan yo, yo pa fòseman viktim tranbleman de tè nan. Anpil nan moun sa yo se fonksyonè leta ki benefisye kay lan paske y ap travay nan gouvèneman an, yon seri de bagay konsa. Men tou, sa ki enteresan nan diferan pwogram sa yo, se ke gen gwo gaspiyaj ladan yo. Lè m pran egzanp Expo Habitat ki se yon ekspozisyon 75 kay ke antrepriz ayisyèn e etranjè te fè nan lide pou stimile moun konstwi kay. Pou ou vin gade epi ou renmen modèl la ou fè l pou ou. Sa se yon veritab gaspiyaj. Gaspiyaj nan sans ke kay yo yo rete yo yo degra degrade a tèl pwen moun anvayi yo, moun spoliye yo e avan spoliyasyon sa yo, yo vòlè yo vòlè pòt, yo vòlè twalèt, yo vòlè priz bon jis aprè yon kantite moun vini yo ret ladan l e jiska mentnan.

Twòp aktè gen Fond d'assistance économique et sociale, FAES, gen UCLBP, gen EPPLS. Twòp! Yo toujou di w kabrit plizyè mèt mouri nan poto. Bon, nan sans sa a se sa. Twòp aktè epi pa konn, ou pa konn kiyès k ap fè kisa, kiyès k ap fè si, kiyès k ap fè sa. Souvan nou menm, denominatè komen diferan pwojè lojman gouvèneman an se kesyon absans de sèvis ke m pran Expo Habitat, menm si li vin spoliye kounye a, gen moun ki ret ladan l ilegalman, ke m pran Mòn ak Abri ki kòmanse gen moun, menm si pa rapò ak kantite kay ki konstwi yo, m kwè gen prè de 1,300 kay ki fèt. Poutan gen 441 moun ki rantre ladan yo e nan 1200 kay sa yo ki fèt lan, gen anpil k ap dòmi vid, ki rete vid, poutan gen moun anba tant toujou. E lantè nan pwosesis ranpli kay yo montre w petèt gen yon bagay ki pa twò klè a yon sèten nivo. Poukisa tout tan sa pou yo ranpli yon seri de kay poutan gen moun ki nan bezwen?

Men tou nou jwenn anpil fwa nan kad pwojè sa yo gouvèneman pa respekte pwomès yo. Si n pran egzanp pwojè 400 ans an, gouvèneman te pwomèt moun yo ke yo pral jwenn travay, yo pral jwenn travay pou yo ka peye kay yo. Poutan moun yo pa ka, moun yo pa jwenn, pa janm jwenn travay. Li te pwomèt mache, lekòl, sa poko ka rive. Menm nan ka mòn kabrit. Pou sèvis yo poko la. Sèvis yo poko janm la. E pwoblèm ki poze tou se kesyon risk ekspilsyon fòse ki genyen nan diferan pwojè sa yo. Afòs ke moun yo pa ka peye, yo pa gen mwayen pou yo peye, di fèt ke leta te pwomèt yo travay, yo pa ka, yo pa jwenn travay, se tout tan EPPLS sitou ap fè menas sou moun yo pou yo peye. Kòlèg Jackson te soulinye sa, gen moun yo mete deyò nan mòn kabrit. Men anpil moun toujou sou menas ekspilsyon. Sa vle di, se de veritab pwoblèm ki merite abòde. E lè nou konsidere tou pwogram abri tranzitwa yo epi pwojè lojman gouvèneman, nou wè Pwoblèm sa yo pa, de pwojè, de kalte solisyon sa yo pa menm brennen oubyen pa menm grafonyen pwoblèm lojman an. Okontrè, yo anplifye l, yo, yo mete abse sou klou. Epi lòt bagay nou remake ankò, anpil fwa pwojè yo manke ateri. Oubyen fòm daterisaj yo ba yo an, yo pa yo pa marande, yo pa danse kole avèk reyalite moun yo vrèman. E tou, gen nan modèl kay yo ki fèt nan pwojè lojman yo, se de modèl enpòte. Se sa w se sa ki fè ou pral wè anpil moun konsidere kay moun kab yo kòm de tonm tonm simityè, tonm kote yo mete moun, bagay konsa. E tou nou kwè nan diferan pwogram ke n pran pwogram konstriksyon abri tranzitwa yo e pwojè lojman gouvèneman an gen yon absans de vizyon global. Yon vizyon ki di men sa nou n ap fè kounye a, men sa nou anvizaje fè nan yon tan ki defini. An konklizyon mwen lè m. Lè m gade ni kesyon abri tranzitwa lan ni pwojè gouvèneman an yo, anpil fwa mwen menm antan ke jounalis mwen fè fas ak sa yo rele mank de transparans sou ki fason lajan yo depanse. Mande yon ong ki te enplemante pwojè abri tranzitwa konbyen kòb li depanse, konbyen ki ale pou administrasyon, konbyen ki ale li pap ka di w. Nou te fè fas avèk mank transparans sa tou nan pwojè Mònakabri an. Gen enfòmasyon m bezwen m pa t ka jwenn. Pwoblèm ki gen avèk gouvèneman ayisyen an, anpil fwa se enfòmasyon yo vle a yo ba ou. Sa w ap chache a yo p ap ba ou l. E se sa k fè mwen menm gen responsab gouvèneman la. Anpil fwa, afòs ke yo pa renmen oryantasyon tèks mwen yo, ki se dè tèks de journalisme et d'investigation, yo deside pa pale avè m ankò. Gen dosye m ap fè, gen dosye m ap fè, m tou pa pale avè yo ankò, paske yo pa santi mwen ale nan sans yo, e ke gouvèneman sa a, se, si w pa ka fè pwopagand pou yo di Ayiti ap vanse, y ap fè tèl pwojè, Ou pa merite, ou pa merite pale avè, ou pa merite pa konnen konsiderasyon ou. Se youn nan rezon ki fè Ayiti Kale Je ki se yon patenarya medyatik li li gen sa fè 3 zan li la. Se yon patenarya medyatik ki te fèt nan lide pou gade kijan lajan pòs CISPIC lan pral depanse.